Felix Badio son nèg ki konn anpil moun nan peyi a. Li konn anpil journaliste. Hier soir, j'écoutais donc Guerrier Henry qui clair li dou ke li te zanmi Badio, li se zanmi Badio. E li rele Badio nan telefòn hier soir. E Badio konfime l ke se efektivman se li k ap pale a. Guerrier Henry pa t kache l, li te di ke l gen nimewo telefòn Badio. Li klè li di ke l pale a Badio yè oubyen pandan lajounen. E li k te di l yèswa. M ka petèt youn nan ra jounalis ke Badio pa t gen chans pou l te konnen. Pwobableman m pral wè l nan tribinal fas a fas. M di pwobableman. Men m felisite Badio. Badio m felisite w. Konn poukisa? Paske mwen menm de nati m son nèg ki renmen nèg grenn nan mouda. De nati.
Paske w son grenn nan mouda. Bon, m pa ko di l. Les grenn nan mouda ist aiment les grenn nan bouda ist.
Joseph Felix Badio, Louko Désir felisite w. Paske mwen menm de nati, m renmen nèg grenn nan mouda. Mwen felisite w, ou konn poukisa? Pou kouraj ou. Pou kouraj ou. E jodi a m ap fè l piblikman emisyon maten deba Joseph Felix Badio Louko Dezi envite w nan emisyon maten deba kòm ou di ou pa pè anyen envite w nenpòt ki kote ou ta pale avèk Ariel Henry wap vini mwen menm Louko Dezi jodi a ki se jodi 27 oktòb 2022 a Joseph Felix Badio mwen envite w nan emisyon maten deba pou vin pale
Pat gon dokiman m te jwenn nan direksyon radyo a la ki te Jisteman, paske isi a wi seman. E si gon kote, si gon kote ou te voye premye dokiman ok, apre asasina a, se isi a ou te voye l e ou te voye l nan plizyè radyo. Ou te solisite lapawòl. E nan moman an nou pat kwè ke l te nesesè pou nou te ba w lapawòl nan moman an. Paske gen anpil bagay ke nou poko konprann. Monchè m bat bravo pou ou hein pou nèg grenn nan mouda ko ye a ok m bat bravo pou ou pou kouraj ou badjo e mwen menm louko te di mwen envite w vin la sou tab maten deba pou nou chita je nan je pou n fè yon entèvyou pou listwa e laverite e pa rele nan telefòn non chèf la e pa rele nan telefòn paske ou di nan voice lan, ou pa pè anyen, ou pare pou reponn a kèlkeswa envitasyon, kèlkeswa kote yo envite w la, pare e w ap vini. E sa m panse ke se yon gwo sèvis w ap rann peyi a, si w aksepte vin la a nan emisyon Maten Deba, pou je nan je w chita sou tab la, pou tout nèg ap poze w kesyon, e pou peyi a tou poze w kesyon.
Youn nan fan dap ouvè lign nan nan yon entèvyou. Youn nan fan nan dap ouvè lign nan nan yon entèvyou madam mesye. Pou listwa e laverite nou envite w vin sou tab maten deba chita pou nou pale. E peyi ap kontan tande sa w pral di yo e peyi a tou ap kontan pou l poze w kesyon ki gen rapò avèk kesyon asasina prezidan Jovenel Moïse la. M wè ke w atake fwontalman Ariel Henry. Ou atake fwontalman Pierre Esperance. Bon, mwen menm avèk Guy Pierre, ou konn sa deja, sa pa gen bezwen anyen. Ou konn sa deja. Afè pa Esaïe César w ap di te di, difamasyon, bagay kon sa. Bon, se pa premye fwa moun ap tradui moun nan tribinal pou afè difamasyon. Ok? Avoka w ale pou n diskite l. Sa pa, mwen pa gen kanpe sou anyen Badio. Ou konn trè byen l pa gen kanpe sou anyen.